k ap oryante jèn, konseye jèn sou konpòtman pou yo genyen, etsetera. Bon, deja w dakò se kòrèk, piske kanmenm ledikasyon par les pairs se youn nan meyè edikasyon n genyen. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke lè se moun nan menm jenerasyon avè w k ap fè w pran konsyans de konpòteman pou w ta genyen, e m panse ke s on s on bagay ki ekstrèmeman enteresan. Ya. Oke? E Sa a mache, e l mache nan nenpòt ki peyi. Dakò. Mentnan, sa k vin rive, se ke la nouvèl se ke ou genyen videyo kote demwazèl la dan dè zeba seksyèl e ki pran lari. Bon la ankò, ekout, se pa premye fwa videyo moun pran lari. Chak moun, m ta ka di, jwi de seksyalite yo jan yo vle, jan yo swete l, jan yo kapab, etsetera. Men mentnan, m ap di nou se pa, se pa, alò, nou konnen mwen menm, apwòch pa m toujou pedagojik, ok. Skandal la fèt, se pa paske videyo Roseland pran lari. Se pa pou sa non, skandal la fèt. Skandal la fèt se pou omwen 2 bagay. Dabò, paske se pa paske Roseland tap vann tèt li kòm yon bon ti kretyèn, epi lap konseye jèn, epi ou met lan tèt ou ke li pa lan sèks. Non, eskize m. Konprann byen, se pa paske. li ap fè emisyon sa epi ou deside ke ah non non nan ka sa li son modèl li pa nan sèks non pa gen anyen ki di sa non ok men skandal la fèt pou 2 rezon mwen di dabò paske e sè Roselande antanke kretyèn. li genyen yon fiyanse selon sa ki di mwen pa konnen sil gen fiyanse a vre kiyès ki fiyansel ekout m pap menm rive la ok bon mentnan la ankò se pa paskel gen fiyanse e ke lap fè sèks non se pa sa pwoblèm nan ye pwoblèm nan selon sa ki di m di byen selon sa ki di. Sè w pas avan ke nou marye. Men sa ka rive. Bon te gen pakèt jèn ki te konn kenbe a n gen n pa ka kenbe a. Bon te gen yon pakèt jèn ki pa janm al nan afè relasyon seksyèl pas avan ke yo marye non. Ok. Pas avan ke pas avan ke ke yo marye. Gen de moun konsa gen de bon gen de moun konsa ki deside y ap kenbe tèt yo ok. Yo p ap yo p ap kite ankenn gason konnen yo pas avan ke yo marye. Men gen de moun ki ka fè sa, poukisa poukisa l pa posib? Bon mwen menm mèt voye flè a pou tèt mwen, mwen menm madanm pa m ok m se premye moun ki te konnen l tou ok li te kenbe tèt li li te gen men l te gen yon mennaj avan wi. Men je te di mennaj a non. Te di mennaj a non e m apral fè sa avèk moun m ap marye a. Anben l te kenbe l. Ok, sa vle di se pou montre nou ke l posib pou m di m jwenn li. Sa vle di ke gen lòt moun ki ka jwenn li tou. Ok. Men gon pakèt ti jèn la ki ki vyèj toujou wi malgre ki genyen 23 24 25 26 m konn moun ki gen 20 setan ki vyèj wi ok asireman gen moun pi gran toujou donk sa vle di ke l posib al gen l pa posib la li posib mentnan pwoblèm nan se paske Manzè Roselande al fè sèks la avèk yon moun ki pa fiyanse a. M pran egzakteman an fonksyon de jan enfòmasyon yo sikile a. Konprann byen. Donk sa vle di ke non sèlman Manzè Roselande ap fè fònikasyon. Paske li kenbe nan tèt li kòm kretyèn, gon prensip li vle respekte, la pral antre nan relasyon seksyèl avèk mennaj li oubyen fiyanse l lè yo fin marye. Dakò? Men kounya a, antretan, manzè Roselande ap fè sèks avèk yon moun ki pa fiyanse a, ke yo prezante ofisyèlman an. Sa vle di ke. Manzè Roselande gen yon fiyanse pou l marye epi l gen yon mennaj pou l fè sèks. E sa k rive la? Kounye a sa k rive Roselande se ke lè yon moun ap gade e les ébats sexuels de Roselande enben se pa se pa yon novis ya e pa yon novis. Gade, zanmi sa a gen gen bon ti eksperyans nan men l. Enhen, sè Rozann gen bon ti eksperyans nan bayo. Donk otomatikman ou wè sè Rozann, ou wè elle n'est pas née de la dernière pluie. A wi, sè Rozann konn mezi bagay nan bagay yo. Ok, mentnan. Fò sè Rizann konnen depi w lan videyo a nenpòt ki moman videyo ka lan lari sonje sa a sonje pati sa a ok mentnan gon pakèt sikonstans ki ka fè videyo pran lari nou pa bezwen enimere yo la ou konnen yo deja men ankò yn fwa mwen di nou se pa paske videyo yo se te videyo ki te pran lari. Epi, tout moun t ap jis di, Kèt! Waw! Waw! Waw! Men li pa t ap yon nouvèl paske yo te gen. Bon, gen moun ki te, anplis de moun ki t ap met nan tèt yo ke, A, a pa grav monchè, nou te ka atann nou a sa a nenpòt ki moman. Men gen de moun k ap rete kwè ke gen de videyo ke w wè k sòti nan lari, se moun yo k mete yo deyò ankò pou yo fè buzz paske l ap rapòte yo anpil lajan. Ya! Moun yo gen dwa kre mwen m konnen de moun ki sou rezo ki fè de skandal seksyèl kareman epi moun ap reyaji moun ap reyaji men se aprè lè m al fouye m rann mwen kont ke se moun yo ki antann yo pou yo fè skandal la yo dakò y ap mete bagay la deyò antre yo wi yo antann yo paske gon kòb k ap fèt ladan l wi ou konprann ou menm pòdyab w ap w ap pran bagay la o premye degre ou konn wè pa egzanp fi a entèvni l ap kriye sou rezo men teyat wi. Teyat li ye wi. Genyen kap denonse moun ki fè sa, ou menm podyab ou pa konnen ou tonbe ap noble moun nan, epi sa aprè wal dekouvri ke moun yo se antant yo te fè yap fè sa menm, yo dakò mete tèt yo an relyèf a tout figi yo, a tout pèsonalite yo, ryenk paske gon kòb ki pral fèt nan bòz sa sou rezo yo ok, enben gen tout bagay sa yo kap regle. Men vrè bagay yo repwoche sè sè Ozanne pa paske l fè bagay m di n sa se ak kiyès l ap fè l la odela de videyo ak sòti a dakò ki fè skandal la men m di nou vrè skandal la se paske li pap fè l avèk moun pou l ta fè l la l ap fè l a yon lòt moun anplis ke moun sa pou l ta fè l avè l la li di moun sa li mete l nan yon plaka li di l li sere w la nou konnen se gason k konn fè sa. Gason pran fi a l mete l yon kote ou konprann epi l ap paweze l ap penpennen nan lari a ou konprann epi l di w monchè m kite ti kòmè sa la se pou m marye etc men sa se Roselande ki fè l li kite fiyanse a la epi l al rilaks avèk yon lòt zanmi ok epi gon jouk pa pou sè Roselande. Gon jou k pa pou sè Roselande epi bagay la m pa bezwen konnen kijan l fè sòti bon sa pa menm enterese m ok men se sa ok men mentnan pil reyaksyon ke m wè yo pa bliye ankò yn fwa gen moun k ap pran plezi nan fè buzz la moun k ap kritike sè Roselande paske l fè li fè sèks la ou jis pa serye non ou jis pa serye. Ok Fè sèks la se yon chwa ke l ye. Chak moun ka deside viv seksyalite l jan l konnen. Fè sèks la se yon chwa. Ou pa byen kritike fi a paske l fè sèks. Li gen 21 an, l pral gen 22 an. Li gen laj pou l fè sèks. Ou pa ka di l pa fè sèks si l vle. Ok, ou pa ka di l pa fè sa. Ok E la ankò, lè w di l. Pa fè sèks avèk yon lòt moun etc. La ankò fò trè pridan. Paske nan nou kap tandem la a m pa konn sa pousantaj la ye ki gen yon sèl moun nan vi nou. Nou tout kap tandem la m pa konn konbyen nan nou ki gen yon sèl moun nan vi nou. Ni fi ni gason. Men nou se premye moun kap jije l paske l gen yon lòt nèg. Ok. Tout pwoblèm nan se paske. Video pa nou poko soti. Anpil nan nou m wè kap choute la kap kritike kap voye monte e video pa nou poko soti wi. Jou pa nou an poko rive men jou video pa nou an soti se sèl mwen kap sezi paske m konnen sa nap fè a se jis nou pran plezi nan depi se yon lòt bagay la rive pito depi se lòt la ou konprann nou chita la nap frape etc se sa li ye men. E sèl sa m ka di sè Roselande, mwen m pap jije sè sè Roselande, m ta jis di sè Roselande malerezman e e kèlkeswa sa w ap fè a verite a pap ka kache to ou ta to ou ta li te aple pou yo te dekouvri l e sa l ye wi sè Roselande to ou ta. swa avè w li te ka deside fè skandal la lè l kwaze avè w kounye a lè nou pral fè tou lè bagay kounye a sa w ta pral eksplike l sa w ta pral eksplike l ki fè se konsa w ye sa w ta pral eksplike l kounye a pwobableman si zanmi an se yon bon ti ti frè pwotestan pa etone w gen dwa gen yon pastè k deside ki di misye l oblije rete a fi a. Ou konprann nou pap fè skandal nap konprann mare bagay la la etc. Sa ta ka rive men zanmi an te gentan pa gen fyèl non pase sa depan de ki sakrifis zanmi an te fè si zanmi an nan voye pyel a goch voye pyel a dwat etc bon li te gendwa vini se chòk la te gendwa mwens men si misye li menm tap konsève tèt li vre il est puceau epil kenbe tèt li pou sè Roselande enben. Lèl gade l te panse se sè Roseland li pral jwenn li jwenn manzè Roseland bon or se sè Roseland li te renmen li pa oblije dakò ret avèk manzè Roseland ke l jwenn nan non li pa oblije ok sa vle di ke ou gen dwa gen yon imaj wap vann ou gen dwa ap gen anpil tan wap vann yon imaj jou pou yo dekouvri w la yo bezwen yon sèl aksyon pou yo dekouvri w. Epi sa w tande a se li k tou avili w la. Ok. Men kounye a a, atansyon wi. Zanmi sa a ta gen dwa rive lè l fin marye a manzè Roselande, y ap poze pwoblèm nan. Men, m p ap etone ke manzè Roselande gen dwa tonbe kriye, epi lè sa l ap di l gen yon bagay li pa t janm esplike l, eksetera. Manzè Roselande gen dwa lage l sou do yon vyòl wi. M konn plizyè fi k fè sa wi. Plizyè fi k nan tout afè yo epi lè yo rive yon kote kote y ap eseye defann tèt yo, yo eksplike ke se se yon se yon moun ki te vyole yo lè yo te piti, se yon sesi se yon sela, tonbe kriye epi ou menm ou konpasyon pou yo menm al dekouvri nan kad yon ankèt ki mennen. nan ka map pale nou an epat vre non pat gen afè vyòl vre non se te fi a ki te nan tout afèl etc men ou konn ki enkonvenyan sa poze se ke gen anpil jèn fi vre sa rive yo efektivman gen de moun nan fanmi yo ki vyole yo pandan yo te timoun etc men lè ou gen de ka kote moun yo bay manti sou vyòl yo Ou vin oblije, pa remete an kesyon non men vin pi pridan pa rapò a yon senp deklarasyon ke yon moun fè pou l denonse yon vyòl. Sa k rive la tou wi. Sa vle di, an tout sikonstans, ou pa ka jis resevwa yon mesaj epi ou jis rete w ap voye monte. Gen yon minimòm dapresiyasyon pou fè de sa w resevwa a. Ok? Men kounye a, sa pral pèmèt ke w deside èske W ap tranche nan tèl sans oubyen nan tèl lòt sans. Men sa mande analiz. Anpil fwa, an plis de analiz la, sa mande ankèt. Paske se trè fasil e se twò fasil de jis balanse yon bagay paske tou senpleman ou jis tande l. Non. Men kounye a, E zanmi sa fiyanse a te gen dwa rive l aksepte l wi. L aksepte mari a sè Roselande, yo fè lune de miel yo, e okontrè se li menm ki la k ap konsole sè Roselande, bagay konsa, je se paske mwen, de tout fason lanmou pi fò, etsetera Gen dwa e nèg sa k soti pou l konvenk li, etsetera Sa ta ka rive! Sa ta ka rive. Men konsa tou sa ta ka rive ke misye deside di non, negatif. Men gen dwa, jan l sòti a tou, gen dwa se yon okazyon, yon bon okazyon zanmi an genyen pou l lage pye l tou. Paske gen dwa gen yon moun ki te di, A, fò w pridan avèk sè Roselande wi papa. Ou konprann? Men zanmi an gen dwa tèlman damou sè Roselande, kèlkeswa sa yo vin di l, l ap di se zen. Epi li pap pran ladan l, li pap menm tande moun kap vin rakonte l sa. Epi ou konprann, li gendwa menm lènmi avèk de moun paske yo vin pale sè Roselande mal. Enhen, yo rayi li, yo rayi l pou vijinite li. Misye gendwa di sa wi. Enhen, m konnen, m konnen nou wi. Nou rayi l, men m pat panse m ta jwenn yon fi gyèj. Epoutan zanmi an nan domino a, e 3 devan yo, e pa tou. Poko vyèj non, 3 devan yo. Se kou ou pran ou konnen. Enben gen anpil moun konsa. Gen anpil moun konsa. Gen de bagay ki gen dwa kòmsi deranje w. Sa yo rele body count. Kantite moun ke w sòti avè l. Gen de nèg pa egzanp ki prefere pa pale de body count avèk yon fi. Poukisa? Paske se chokan. Gon fi w avè l gon kantite de moun li pase nan vi l. Ou ka rive yon kote bay la ba w tèt fè mal. Chak lè w panse kantite moun ki monte sou vant fi sa w di ko manj. Pwobableman gen de fi k pral di w wi men e ou menm bay ko wi men atansyon yo toujou di w sa yo di w gason an ap bay ou menm se resevwa w ap resevwa. Konprann byen wi ou menm se resevwa w ap resevwa. Li nou pa pral fè kòmantè sou sa men nou antann nou ke l diferan. Men, sof ke, an matyè denèji, li pa twò diferan. Poukisa? Paske, lè w antre nan relasyon avèk yon moun, nou pataje dè enèji. Ou wè? Ke se swa ou menm, ke se swa moun nan. Ou wè? Nou gen dè enèji ke nou, ke nou, ke nou pataje. Ou bay enèji, ou pran enèji. Setera. E anpil nan nou manke prudan pa rapò a kesyon enèji yo jisteman. Bon, mentnan, m te pran sa kòm pretèks paske Soeur Roselande pa ka anpeche ke yo pale de li sou tout rezo etsetera. Men kite m di nou, men èske se yon rezon pou nou lapide Soeur Roselande? Kòm si atake legliz li, atake, èske èske sa a se yon rezon? M pa kwè non. M pa kwè non. Jezi te di lòt la, men moun ki pa peche a voye premye kout wòch la. Jodi a m panse ke sè Roselande menm jan a nou tout, nou tout fè gwo peche nou. Nou tout fè de bagay pwobableman ki pi grav ke sè Roselande. Jodi a se dosye sè Roselande nan k pran lari. Se videyo sè Roselande yo ki sòti. Men konbyen nan nou la kap tandem medam ki pa gen yon lòt nèg leve men nou m wè hein men nou menote èske nou konprann si nou onèt konbyen nan nou pa egzanp ki gen mennaj ki gen fiyanse epi kap fantasme sou yon lòt gason humm anpil nan nou anpil nan nou ok. Men tout satisfaksyon nou sè ke bagay voksal nou yo pa pran lari. E avantaj sa nou gen sou sè Roselande, voksal pa nou yo pa pran lari. E ak fè nap pede ponpe a. Men atansyon hein, lè bab kamarad ou pran dife mete po a la tranp nou kote ap plimen kodenn poul pa ri. Kote ap plumen kodenn poul pa ri. E m panse ke jodi a, ekout, swa yo jwenn nan yon sitiyasyon delikat, psikolojikman li l ap trè afekte e nou konprann sa, se nòmal, li bezwen yon bon asistans psikolojik. Oke, tounen pa fini. Tounen pa fini. Bon, ekout, menm si pa egzanp. An n ta di fiyanse a ta prè pou ke li kontinye. M pran ipotèz sa. E se sè Rouzann ki pou trè pridan pa rapò a fiyanse a. Poukisa? Paske menm si misye ta renmen w anpil anpil anpil, si w al kontinye yon relasyon avèk li, videyo sa yo pral sèvi fwèt pou kale w. Petèt ke w pral di m, wi men e si yon lòt moun ou pral rankontre tou etc. Non m ap pale de moun sa a li menm. Paske moun sa a, blesu sa a se yon blesu ouvèt ke l ap rete pandan anpil tan pou zanmi sa a. Ok? Se yon blesu ouvèt. Nan ka sa a m panse ke olye ke paran yo ta reyaji de manyè trè, trè iresponsab. An ta di w deside a ou mete l deyò, mete ti pèben, ti pen bèch sa a deyò, ou vle, non men, fò l gon kote, ekout, eskize m, valè peche ou fè, ou mande Granmèt la padon, ou mete ajenou, etsetera, men fò l, fò l gon kote, Roselande gon kote l sipoze ka vini, li sipoze gon sipò, dabò, li ka bezwen yon sipò espirityèl, li gen dwa bezwen e konfese, mande Bondye padon, eskize l, m pa konnen. Se piske li nan se yon rityèl ke li ye. Men dezyèman, e ekout, se Jezi pa pap vini pou moun, pa vini pou moun ki pwòp yo. Donk, kiyès ou ye pou w deside pou w kondane l nan sans lan? Nan. Paran l sipoze ba nou asistans psikolojik. Paran l sipoze ba nou asistans psikolojik li e kounya l bezwen yo. Zanmi manzè Roseland sipoze ba nou asistans. Ok e sa ta etone m ke l pa gen ankenn zanmi ki te okouran l t ap fè sa yo. Chak moun gen yon bon zanmi. Pastè legliz li pa sipoze ap matrake l, masakre l non. Li bezwen asistans. Nou ka toujou sèvi avèk sa k rive a pou nou fè yon mesaj pase. Trè sètènman, premye ekskiz la se pral se Satan. Premye moun yo pral kondane nan sa a, se Satan. Se Satan k monte l, se yon movèzespri k monte l, etsetera. Konnen, sètadi, nèg ki gen pi bon do nan ka sa yo, se toujou Satan. Nou klè? Men nan ka sa sa m vle di, mwen vle di sè Ozanne bezwen asistans psikolojik. Ou konprann? Dabò pou e pou l konnen ke e bon sa k rive l la se pa kòm si m ta di w se pa la fen di mond, se pa premye moun sa rive, se pa premye vè k kraze nan resepsyon. E wi sa k rive a trè grav etsetera men anpil nan nou, m pa di nou tout, nou fè de bagay ki ekstrèmeman grav, pa nou yo poko pran nan l. Kounya fò l konvèti tèt li, fòk kounya l gen yon repli, trè sètènman, m pa mande pou ke li parèt la, vin ekspoze l, vin di wi wi, m ap fè l, m fè l nèt, non, se pa e pa sa, gen yon mizik konsa Lanare a, li fè l, li fè l nèt, donk se pa sa m mande. Men o mwen m panse ke li bezwen asistans. Yo di l ke bon, l oblije fè yon repli. Demen maten li pa ka nèk rete, li pa rete nan televizyonn kontinye fè emisyon l. Eskize m. Non. Men fòk li, paske le tan pe geri de sètèn choz. Donk a se moman la, li kapab fè yon repli. Ok. Li bezwen asistans. E. Etsetera. Mentnan, m pa konnen, yo gen dwa menm rityèl pwotestan an nan legliz li, yo fè yon priyè espesyal, yo bagay esetera, ou konprann, m pa konnen. Yo ka fè, yo ka toujou fè sa, paske fò w ede l, fò w ede l, se pa, e pa lage pou lage l non pui, fò w ede l nan moman, e pa lapide pou lapide l, kiyès nou ye pou n lapide l? Men la l bezwen ke w ede l, ok? Epi, vwala! Aprè sa, m ba w garanti, genyen yon lòt nouvèl k ap ranplase manzè Roselande. Se sa l ye. Gen yon lòt nouvèl k ap pral ranplase manzè Roselande. Mwen menm se konsa m t ap abòde kesyon an. Men an tout serenite, sans emosyon, eksetera. E m konprann chòk la pou paran yo. Paske pa bliye paran yo tou yo tout osi responsab tou paske e pwobableman se lign ke yo te eseye ba li a paske anpil jèn fi pa pa gen ankenn moun pou yo pale non yo pa ka pale a pèsonn non mwen menm m konn gen de jèn fi kap esplike m de bagay dayè je di terapi mwen di n gen de gen de gen de konfidans de fi fè m menm pale m pa pale yo nan nan nan radyo ok. Gen de bagay ekstrèmeman sansib e oze ke de gason avèk fi pataje avèk mwen pou m pou m ka konprann sijè yo, reyalite yo nan Jodi Terapi. M pa fè sa. M pa fè sa. Men, mwen menm, mwen mwen ba yo konsèy pa m an fonksyon de konpreyansyon m de sa k ap pase a, de sa y ap viv la. Pou m atire atansyon yo sou de bagay, m pa pran pòz kòm donneur de leçon, kòm nèg ki pral voye premye kout wòch la. Non, non, non, non. Mwen tande l, mwen abòde l, men de manyè imèn. Paske nou se moun. Sa k rive w la, li ka rive yon kantite de moun. Jodi a, se pa w la. ki merite ke w abòde paske w santi w ap toufe avè l, ou pataje l avèk mwen. Men, gen anpil moun ki nan sitiyasyon pa nou. Poukisa ekout la konsa? Se paske tou senpleman gen de moun ki retwouve yo nan sijè yo. Anpil fwa gen de bagay ke m ap analize, gen de moun ki di, Mesye Numa, se de mwen w ap pale la wi. Se pa pa m w ap pale la wi, Jeff la. Gade de pwoblèm! Se pa e pam ou ap pale la a. Mentnan, a se moman la a, m di w, bon, ok, m konprann, men, ekout, men, men, men, men ki jan m t ap abòde l. Rejte demwazèl la se pa meyè solisyon an. Paske lè sa a, sa pral rive ke, ann di, pou yon rezon ou pou yon lòt, gen yon bagay ki rive li, li fè tèt nou mal, eksetera, ki jan w pral santi w? M konprann sa. M konprann ke w gen dwa santi w trè afekte, fanmi an afekte, manman, papa, frè, sè, dakò, kolaboratè, kolaboratris, etsetera. Men eske n konnen ke gen de moun ki gen dwa pa etone ditou? Paske gen de moun ki te gen dwa ap fonksyone avèk sè Roselande, ki te konnen se manzè Roselande deja wi. Ya! Paske jan zanmi sa ap enjoy la la, ou panse se kòmsi m ta di pa gen pèsonn ki okouran de sa, etsetera. Ok Donk Eskize m Donk Kounya Ankò yn fwa m ap di nou pou kèlkeswa rezon an mwen kondane tout moun pou kèlkeswa rezon an ki deside mete videyo moun deyò de bagay seksyèl. Mentnan diferans ki genyen nan ka sa si pa egzanp An n di se zanmi fiyanse a pa egzanp ki ta koz ke videyo a pran lari etsetera, la colère, sous le coup de la colère, sa ka rive ke w moun di, ah bon? Paske sa se yon gwo chòk li ye vre wi pou yon nèg. Gen yon fi, mwen di byen si se jan yo prezante l la se sa. Pou nèg gen yon fi ou fiyanse avè l, li di w nou pa ka al nan anyen, fò n tann nou marye, dayè lè w tande w yo di w sa w oblije prese marye etc. Donk se pou sa w ap kenbe epi kounye a se sa w vin jwenn kòm rezilta. Anpil, onètman anpil moun ap difize l si li menm li jwenn li, anpil moun ap difize l. Premye reyaksyon an, kòm sou le kou de la kolè, eksetera, bagay konsa. Dotan ke ou menm ou pa gen anyen pou wè ladan l, paske figi w pa ladan l, e pa ou menm k ap fè l, eksetera. Donk li vize avili fi a. Ok. Bon, se imen, ankò yon fwa, se imen. Men sa m ap pale a, se sitou lè de moun, pa egzanp, te nan relasyon yo, youn filme lòt, eksetera, epi yo gen yon kont antre yo, epi ou pran l, ou pran videyo a, ou mete l, ou pibliye l. Ou wè sa? Sa malonèt, sa mechan, sa kriminèl. Ou wè sa a, m pa kwè gen sikonstans atenyant lan sa a. Sa a se kondanab, se kondane, sa a se vrèman avèk la dènyè rigè. Sa a nou gen dwa fè sa. Nou gen dwa kondane sa avèk la la dènyè rigè. Bon! Ekout, antouka, m te vle bay pwennvi m sou sou sou kesyon sa a.